La vwa de zanj. Se moulen yo moulen sa. E dènye lekòl la ki? Dènye lekòl nou te mache sou sèl li. Kòman te rele ankò? Nasyonal. Wè nasyonal se fin yo fini avèl. Epi yo pran koup la. Sa nap di, sa nap di pou tèt nou. Poukisa nan ale nan yon konkou nou te deside chanpyon nan konkou a? Kisa ki te motive nou pou nou chanpyon? Nan konkou fanmi ansanm ta fè. Yap. Yon bous. Yon bous! Yes! Yes! Mezanmi, alò nou prale nan lekòl la pepinyè. Jan nou te pwomèt la, nou te di, lekòl ki chanpyon an, nou pral fè piblisite pou lekòl la, e nou te di nou pral bay chak elèv ki nan lekòl la yon bous ki evalye a 250 dola ameriken. Rete avèk nou, ann al wè lekòl la.

Kòman nou ye la?
Nou la frè, kòman e sante yo? E sante yo? E sante a nòmal. Eske ou konnen kisa k mennen nou la? Non.
Ou pa konnen kisa k mennen nou la? M pa konnen kisa non.
Kisa nou te pwomèt nan konkou konesans lan? Nou te pwomèt de bagay. Wi. Kisa l te ye? Ou te pwomèt nou e se kilè ki chanpyon yo. Ehe.

Èske ou kapab di nan ki klas li kòmanse e nan ki klas lekòl la sa fini? Ok.
Lekòl la kòmanse nan premye ane kin. Nou te mete vizyon pou te vin nan nevyèm ane fondamantal. Men akoz lè n vin, akoz ane yo, nou vin manke efektif pou n te moute avèk klas setyèm ane. Nou oblije rive nan sizyèm ane fondamantal. Se rezon sa ki fè nou pa kontinye avèk klas avanse yo. Ok. Men, gen yon pakèt kote m wè ke. Bon, nou kapab di, depi nou mèt fin li. Alò, sa a se lekòl lapepinyè, jan n ap gade a la a. Li konstwi nan yon fason ki vrèman bèl. E ou konn sa m pi renmen? Pandan elèv yo la a, se kòmsi w ap gade bèl montay. Gade kòman. Gade koman montay yo bel. Wap respire bon lè. Men sa ki vin genyen, tan siklòn Matye te kraze espas dòtwa. Tankou lè yon moun soti Jeremi, lè yon pwofesè soti Jeremi, se la a yo te konn dòmi. Bon, siklòn Matye ki te pase an 2016, se sa? Kraze dòtwa. Alò, nou pa janm konnen. M panse nou te pwomèt lekòl la. Nou te di lekòl ki chanpyon an, nou pral fè piblisite pou li, alò se sa n ap fè la. Alò, pou ki rezon nou oblije ap fè piblisite a? Rezon an se ou pa janm konnen, ou menm k ap swiv nou sou Facebook, sa ka rive ou chwazi sipòte lekòl la, menm jan dòtwa sa tan. Kraze l, ou kapab di, w ap ranje l. Ya, ya.
Ya, 5 moun, 10 moun, 50 moun ka mete ansanm pou yo ranje dòtwa pou lekòl la. Apre sa, gen lòt bagay mwen pral montre nou toujou. Eske ou kapab montre m klas premye ane jiska sizyèm ane?

Twazyèm, katriyèm ane. Twa, e, nan sal nou isi, sal sa yo fèmen. Ok, sal sa yo fèmen akoz pa gen efektif. Efektif. Nou mete kin nan la. Ok. Kounya la, konbyen pwofesè nou genyen nan lekòl la? Aktyèlman la nou genyen 3 pwofesè yon madanm. Ok, premye pwofesè a non li se? Alan Futo, an menm tan tou m direktè lekòl la tou. Ou se direktè jeneral epi ou se pwofesè? Donk, wi, lè pwofesè yo gen dwa gen yon a yo mal alèz yo pa vin lekòl, m ranplase, m konn travay pou, menm kin nan m travay ladan, lè madanm nan pa la, m ta sipoze gen 3 madanm la, ou konnen, son sèl m ka genyen. Lè yo pa vini, m pa anvwaye elèv yo ale. Nou kenbe yo. Ok.
Se li menm, ki wòl ou nan lekòl la? Bon, mwen se pwofesè osi, mwen se sansè. Sansè, yes. Alafwa.
Yes. Apre sa, se bèl madam sa a ki wòl li? Bon, se li menm ki madam mèt ou, ki madam ni premye moun, ni dezyèm, ni twazyèm. Ou konprann? Premye ane kin, dezyèm ane kin, twazyèm ane kin. Li sipòte yo alafwa.

4. 4 nan premye ane. Dezyèm ane. Dezyèm ane a gen 4. 4.
Twazyèm ane.
Twazyèm ane a gen 3. 3. Katryèm ane a gen 4.
Klas sizyèm ane a. Senkyèm ane gen 3.
Sizyèm ane gen 3. Sa vle di pi gwo pwoblèm ki fè lekòl la pa gen elèv, paran yo pa ka peye lekòl. Sa vle di dèske paran yo pa ka peye lekòl, yo plis ap chèche lekòl ki gen èd. E map sonje nan zòn sa a se lekòl sa a ki te nimewo 1. Depi ou mande yon yon paran ki kote ou vle mete pitit ou, paran ap di w Kay Matin, La Pepinyè. Yes. La Pepinyè oubyen yo di w Kay Matin. Men dèske paran yo vin pa gen kòb, yo oblije pa kapab mete timoun yo nan lekòl la. E lekòl la, kisa ki pou fè lekòl la gen kòb? Pou lekòl la fonksyone, se elèv. Se elèv. E dèske pa gen elèv, pa gen kòb, epi sa fè lekòl la kòmanse kraze. Pandan moun yo ap gade w la a, ki pi gwo bezwen? Lekòl la. Alò, mwen konnen se pa yon bagay nou te prepare, se vini nou vini, nou pran yo pa sipriz. Ya. L ap yon ti sans parèt stresan pou yo. Wi. Ki pi gwo bezwen ou ta renmen piblik k ap gade w la fè pou lekòl la.
Ok. Pi gwo bezwen nou se ede nou pou n peye pwofesè. Yes.
Yn fwa ke nou jwenn èd pou n peye pwofesè, lè sa a elèv yo p ap gen yon kantite kòb y ap peye, n ap jwenn plis elèv. Ok, m ap kanpe w nan, n ap kanpe w nan, nan bezwen sa a. Paske lè w di piblik la, ou bezwen kòb pou peye pwofesè, lè sa a ou mete piblik la nan konfiz. Konbyen kòb yon pwofesè touche pa mwa? Yon pwofesè touche 10,000 goud le mwa. Mezanmi!
Sa pa anyen! Sa pa anyen! Yon moun, de moun te gendwa met ansanm, yo di, ok, m chwazi peye yon pwofesè pou yon ane. Alò sa se bezwen nimewo 1. Sonje li te di genyen 3 pwofesè. Se direktè jeneral la. Se san sè a ansanm avèk yon madam. Yon lòt pwofesè. O, gon lòt pwofesè. Ok, se 3 pwofesè avèk se 3 pwofesè avèk direktè jeneral la. Wi.
Ok.
Dezyèm bezwen? E, dezyèm bezwen, nou pa genyen dlo pou timoun yo lè yo sot fè bezwen yo pou yo lave paske nou pa gen yon sitèn. Sa vle di, dezyèm bezwen, Yo ta yo ta vle yon rezèvwa. Rezèvwa sa a, se yon rezèvwa kote ke yo menm nan zòn kote yo rete a, lapli tonbe trè souvan. Yo ap al achte dlo pou yo mete ladan. Se menm dlo lapli a y ap stoke ladan l pou yo kapab itilize pou lè timoun yo sot fè bezwen, lè yo bezwen netwaye lekòl la, lè yo menm ki nan lekòl la yo loje pou yo kapab itilize tou menm tan. Sa se dezyèm bezwen ke lekòl la li bezwen pou lenstan. E m panse, yon rezèvwa, si w ta genyen 3 mil dola ameriken, sa ap sifi pou fè yon pou fè yon ti rezèvwa. Alò, gen gwo rezèvwa, gen ti rezèvwa. Men 3 mil dola ameriken ap kapab fè yon ti rezèvwa. E pa sa? Wi. Ok, sa se dezyèm bezwen. N ap tande twazyèm bezwen an. Ok, twazyèm bezwen an, se konstriksyon an pou n ta ede nou ladan l, paske Matthew te kraze. Nenpòt e de sal de klas epi dòtwa kote pwofesè yo te loje vin kraze, kounye a nou ta bezwen èd sa a tou. Ok, pou m rezime pou pwofesè a, alò, sa a se yon dòtwa, lè gen lòt pwofesè ki soti Jeremi, se la a yo te konn dòmi. Akoz Matchou te kraze li, alò li ta vle si gen yon moun ki ta vle. Sipòte, yo kapab ranje dwotwa sa pou yo. Alò m panse ke si ap genyen efektif elèv k ap ogmante epi pral vin gen pwofesè anplis, nou oblije ranje dòtwa a paske pwofesè k ap sòti lwen yo, yo p ap ka ale lemenm jou pou y al vin dispanse kou, yo oblije loje nan dòtwa a pou yo kapab bay elèv yo sèvis. Alò, sa yo se. Dosye ki vrèman enpòtan pou lekòl Belans. M panse ke piblik la k ap swiv nou la a, li pran nòt e li ap prepare pou nou. Yes.
Bon, sa se premye e aspè nou te vin fè pou lekòl la, se vin gade lekòl la, vin pale avèk e direktè e responsab yo. Nou pral pase nan dezyèm etap la ki se ganyan yo. Nou pral pale avèk ganyan yo. M panse kounye a la. Bezwen ankò n ta pale lap twòp.
Kapab ajoute. Ok.
Bezwen ankò konnen lekòl nan kominote pa bò isit yo. Yo jwenn yon yon yon sò de kòman m te ka di sa kantin. Yo jwenn kantin skolè. Se sa ki plis ankouraje paran yo tou mete timoun yo nan lòt lekòl ki gen èd sa yo. Sa ta vrèman enpòtan pou nou. Ok.
Sa vle di. Nan bezwen jeneral ye tou. Ok, sa vle di kantin si Bondye ta mete sou kè ou 10 moun, 15 moun, m pa konnen, ou ta vle mete yon kantin nan lekòl sa a, sa a se yon bezwen l ap ye pou yo. Rezon ki fè m vin fè ti videyo sa a, m ap sonje mwen avèk madanm mwen, nou te fè yon yon ti videyo, anpil moun ap joure nou, anpil moun ap di poukisa nou pa Ale nan lekòl, poukisa nou pa fè edikasyon an ale pi lwen? Ebyen se sa a nap fè la ansanm, pa vini Pestel pou li mete lekòl non, se pa sa nou vin fè, alò nou la pou nou sipòte lekòl yo, lekòl ki kòmanse ap kraze, nap wè kòman pou nou fè lekòl sa yo, kòman m te kapab di mo sa a? Pou nou kapab rekonstwi yo, pou nou remonte yo. Yes, men kòb la se pa kòmsi. Se pa komsi Jimmy gen kob, non, non, non. Jimmy pa gen kob. Sa vle di mwen fè imaj la vin jwenn nou, mwen fè direktè yo pale ansanm avèk nou, e se si m pral fè direktè yo bay nimewo yo. Si yon moun ou ta vle ede lekòl la, bon si w te ka pa pase pa mwen menm, ou pas, ou al jwenn direktè a dirèk, li t ap pi bon. Paske m pa vle gen twòp bagay m ap fè. Èske ou kapab bay yon nimewo telefòn si yon moun ta vle

Yes, alò sa se 2 nimewo responsab yo, nenpòt moun ki ta renmen fè yon bagay pou lekòl sa a, paske menm jan li kraze, menm jan pa gen anpil elèv ladan, se yo menm ki genyen nan konkou a, se yo menm ki genyen, paske mwen te di sa se pi gwo lekòl ki genyen nan zòn nan, pa gade deske li kraze, pa gade deske li pa gen efektif. Met timoun yo aprann yo fè travay yo. Kounye a nou pral pase nan dezyèm etap la ki se ganyan yo. Bonjou bonjou Kòman nou ye? Mwen byen wi, kòman nou ye menm? Nou wè figi nou byen fre.

Mwen genyen avèk mwen Carlos, Mia, epi m genyen Adelson, m genyen Wendy, e mwen genyen Bethany. Bon, kòman w fè, kòman w fè, e men, se yo matmwazèl timoun sa yo? O wi!
Hein?
Se, se, se, M fè tout tan avè yo nan konkou a, alò m memorize non yo. Mezanmi!
E pa vre?
Èske m pa site non nou byen? Wi. M genyen Carlos, Mia, Bethany, Wendy. Adelson. Adelson. Sèk elèv sa yo, se yo menm ki te pote premye pri nan konkou pou konesans ki te fèt nan Dikiyon nan Sant Fanmi Ansanm. Sant Fanmi Ansanm te pwomèt elèv yo ke li ap ba yo yon bous detid a chak elèv e nou vle kenbe pwomès nou, pwomès sa a Pou li respekte, n ap mande tout sponsò ki ap swiv nou la, yo kapab jwenn nou sou lyen ki anba paj nou an pou yo kapab sipòte elèv yo, pou yo kapab vanse edikasyon an rive pi lwen. Yo vrèman fò. Sa se prezidan an, sa se prezidant lan. De moun sa yo se bonm nan ekip la. E lòt moun ki vin aprè yo, yo menm yo se moun ki la pou bay bakòp. Sa yo se bakop. Men, men sèvo yo. Ok, m gon kesyon pou nou. Poukisa nan ale nan yon konkou, nou te deside chanpyon nan konkou a? Kisa k te motive nou pou nou chanpyon nan konkou Fanmi Ansanm t ap fè? Mya.
Paske nou te travay. Paske nou te travay. Men, gen yon motivasyon. Gen yon bagay ki te fè nou chanpyon. Ki fè w travay. Ki fè w travay. Pou w al pran. Twofe a. Twofe a. Ki, ki sa motivasyon sa te ye? Pwofesè yo. Pwofesè yo. M poko janm jwenn sa m ap chèche a. M poko janm jwenn sa m ap chèche a. Se ke 5 elèv al nan yon konkou. Kounye a, gen yon bagay ki fè nou chanpyon. Gen yon bagay, nou tande dèske bagay sa tèlman bèl, nou di kèt! Fòk mwen chanpyon pou m pran bagay sa a. Ki sa bagay sa te ye? Yon bous. Yon bous! Yes! Yes! Yes! Sa vle di, depi lè nou te vin la, nou te di elèv ki pral chanpyon nan koukou a, nou pral ba li yon bous. Alò, bous sa a se Sant Fanmi Ansanm ki pral bay toule 5 elèv sa yo. Wi. Bous la, l ap evalye ant 200 ou 250 dola ameriken. Sonje! Jimmy pa gen kòb, Rodney pa gen kòb, Gèdi pa gen kòb, alò nou pap kapab jwenn kòb pou nou peye yon bous pou tou le 5 timoun sa yo. Se ou menm k ap gade nou la a ki pral ede nou. Nou gen yon link nou pral mete anlè a.

Depi 1250 dola rive map di kob la rive e mwen menm map pran kob sa mwen metel nan yon anvlop mwen potel bay chak elev yo ou konn sak pi bel pale de kontra pale de kontra yes nou tap bliye kontra wi non non nou pap bliye oh nou te gen yon kontra avek yo se tout sa ou vinn sot pale la konsènan de lekol la Plan ke nou te fè pou ganyan yo, se yo menm nou fè nan menm kontra a nou ekri a, nou bay a chak elèv yo pou nou di ke nou vle respekte pwomès nou, paske sa nou di fòk nou akonpli l, nou pa vle bay manti. Nou te remèt a Carlos yon kontra, nou remèt avèk Mia yon kontra, E nou remèt avèk Adelson yon kontra ensi ke Wendy e Bethany. Chak timoun sa yo gen yon kontra nan men yo ki gen non yo mansyone ladann. E anndan kontra a, se Jimmy Sanon ki siyen avèk youn nan responsab yo menm jan avèk mwen ki se Daniel Alexandre ki siyen anba l. Kontra sa, se kontra ki di ke nou vle respekte sa nou te pwomèt la. Kidonk, chak elèv yo, si tout fwa Jimmy Sanon pa respekte pwomès la, li ka ba l kòd, mennen l lajistis. Èske nou tande sa m di an, timoun? Yon elèv, Sa vle di si ane k ap vini mwen pa pote bous la pou nou, desann Koray, ale ale kote mèt Donal, rele sant fanmi ansanm lajistis. Paske fòk nou bay sa nou te di a. Ok Alò se poutèt sa nou bay nou chak kontra sa a. E mwen m espere nou pa pral rele m lajistis. Bondye ap voye kòb kòb la. Yeah. Ok. Nou konte sou piblik la e nou konte sou tout moun ki vle mennen pwogram sa a pi wo e nou konnen gen anpil moun ki ta renmen patisipe. ki vle bay patisipasyon yo e nou ouvri tout pòt pou nou pou nou ka fè sa nou vle avèk elèv yo. Si nou vle edikasyon an ale pi lwen pou nou pa genyen menm pwoblèm sa Ayiti ap konfwonte a, an nou poush lekòl yo, an nou poush edikasyon yo. Yes, nou menm ki tap joure, ki tap pale anpil, nou te di se legliz Sant Fanmi Ansanm vin fè. Non! Nou pa vin fè legliz. Nou vin fè sosyal nan zòn nan. Nou vin nou vin fè evolisyon nan zòn nan. Paske nou menm nou kwè nan edikasyon. Se sa k fè nou kòmanse pa konkou konesans. Sispann kritike nou, an nou mete men ansanm pou nou fè sa ki bezwen fèt la. Gen yon pakèt jèn ki kite Pò-o-Prens, ki vini an pwovens. Si nou pa ankadre jèn sa yo, pa ap gen evolisyon. Link lan anlè ankò, ou kapab sipòte nou jan w kapab. Eske nou gon dènye bagay nou ta renmen di moun k ap gade nou yo? Yon dènye bagay?

Ecole nationale de Bernard Gousse. Ecole nationale de Bernard Gousse mache yo mache sou li. Dezyèm lekòl nou te bat ki sa l te ye? La voix des anges. Se moulen yo moulen sa. E dènye lekòl la ki dènye lekòl nou te mache sou sèl li. Kòman l te lankò? National des jeunes. Nasyonal. Wè nasyonal se fin yo fini avèl epi yo pran

Piblik kap gade w yo.
Bon. E map di nou premye sa map di map di nou mèsi paske pou gwo sipò sa nou pote pou nou nan zòn nan e nou pat janm konnen si se nou menm ki te ka pot viktwa sa a. Paske te gen twòp gwo lekòl, twòp gwo manman e nou menm isi a se ti piti nou ye, ti pyonpyon. Donk, gras a Bondye, li fè n pot viktwa a.
Pou fini.
Nou remèsye fanmi ansanm ki te fè gwo kokenn chenn aktivite sa a. Se yon premye aktivite yo mete nan zòn nan e se premye aktivite tou k ap motive mezi lekòl, mezi moun, mezi jenès, mwen panse gen adilt ladan tou, k ap suiv yon seri de fòmasyon. Mwen felisite yo pou kalite aktivite sa yo mete nan zòn nan. Ok.
Sa vle di, sonje sa mwen te di. Si ou gen yon èd ou vle ba lekòl la, toutotan nou pa pase pa mwen menm, li pi bon pou mwen, paske m gen twòp bagay m ap fè. Yo te bay nimewo telefòn yo. Kontakte yo. Èske nimewo telefòn nan gen Whatsapp? Wi, gen Whatsapp. Nimewo telefòn yo, nimewo telefòn yo gen Whatsapp. M pral ekri nimewo telefòn yo sou videyo sa a. Si w ta vle fè yon don avèk pwofesè yo, ou ta vle fè yon don pou dòtwa, ou ta vle fè yon don pou mete yon basen nan lakou a, jwenn avèk yo dirèk. Pa pase pa mwen menm pou nou fè sa n ap fè a. Sèl bagay nou ka pase pa mwen menm se pou elèv ki genyen yo. Elèv sa yo se mwen ki pral ba yo bous la. Si n ap bay don pou elèv yo, n ap oblije jwenn avè m. Men apre sa tout aktivite. Nou gen sou kè nou pou nou fè pou lekòl la jwenn avèk yo dirèk. Ya, e yap vrèman kontan e sa ap vrèman ede lekòl la tou. Si nou vle fè don tou pou timoun yo jwenn yon pla cho chak jou, li tap vrèman enpòtan pou yo paske timoun yo bezwen nouri. Alò nou rete la pou kounya, m panse ke nou tande mesaj la e nap swiv nou e nou mande w ou menm tou pou fè.